Kòmandan Samuel lage yon kouri nan Petyonvil la yèswa. Gen anviwon 4 otèl ki gen anpil rantre sòti k ap fèt ladan l. Sa k pase? Swit avèk yon voice ke Kòmandan Samuel mete deyò, kote ke li adrese l dirèkteman avèk pèp la e l mande tout moun Petyonvil pou ke yo kòmanse idantifye yon seri de adrès kay, nèg politik pou li e voye adrès yo pou li e pibliye yo sou rezo sosyo yo. Mezanmi, gen pwoblèm. Gen anpil nimewo chanm dotèl avèk tout foto pòt nan chanm dotèl ki kòmanse pran lari. Men kòm ou konnen, nou pa gen dwa pou nou pibliye otèl yo e nou mande piga vyolans fèt nan otèl yo paske fòk nou respekte espas sa yo. Men pa konsekan, pèp lan. ki konprann reyalite a, strateji de konba a, li kwè ke fòk li kòmanse idantifye yon seri de espas ki loje vagabon sa yo. Nou pral tande odyo a la. Kòmandan Guy Philippe, On ne peut plus, mobilize, La Grand'Anse pral frape pye l atè, Sud, Okay pral frape pye atè, Nip Miragwàn pa ka tann, Ti Gwav, Gran Gwav, Leyogàn, sa k ap prepare a, franchman, se bagay tèt chaje, Sud-Est menm, di yo pare. Latibonit Gonayiv ap tann kòmandan Guy Philippe. Èske l ap rive? Ki lè l prale? M pa gen pou m di nou sa. Men sofke nou kòm pèp, nou se gran timoun, nou pa egare, nou gen estrateji de konba nou, kèlke pa m panse ke n ap konprann sa k ap fèt la. Men pa konsekan, Le Gran Nò, Nò, Kap Ayisyen, Nòdès, Wanament, Fò Libète, Nòdwès, Pòdepè, enben jisteman, ap gen kichòy wi. Centre! Peyi a aktyèlman ak yon difikilte. Plato Santral, gang pran Mibalè. Enben sa k pase? Moun Mibalè voye mesaj pa yo klè wi e yo di yo pa ka tann non. Sa vle di ke sa k ap vini la a, li enkontounab. Li enkontounab paske pèp la pa ka respire ankò. E li di pou wè tout sa k ap vini an se yon majorite k ap vini avèk yon fòs egzajere pou elimine. Yon minorite k ap fè vyolans sou yo depi plis pase 30 lane. Sa vle di kisa? Jèn jodi an ki wè ke yo pa ka viv nan peyi Dayiti, sèl opsyon ki kite pou yo, yo ke yo kite pou yo, se rantre nan gang e yo fè rezistans pou yo pa rantre nan gang. Genyen k al pran imilyasyon lakay vwazen, sa vle di an Dominikani, jodi an yo di fòk yo viv lakay. E volontèman, 60 mil Ayisyen kite la Dominikani an 2 jou sèlman. Nou pa konn si n konprann. Volontèman, 60 mil Ayisyen kite Ladominikani. Medya dominiken, youn nan medya dominiken ki se Listin Diario, li bay nouvèl la. E moun sa yo, yo pran anprent yo. Paske yo te egzije yo sa. Ebyen sa k pase? Gen yon bagay k ap manniganse la a. E ki frajil pou klas politik la. Ki frajil pou oligak lan. Ki frajil pou sistèm jidisyè pouri a. Ki frajil pou laprès tradisyonèl ayisyen an ki travay pou sistèm nan kapab ret anba a. Enben jisteman, majorite a k ap soufri, k ap kite peyi an, ki pral pran imilyasyon nan tout lòt peyi, jodi a yo di ke y ap kanpe goumen. Enben, yo gen yon chèf de brigad, yon lidè, yon nèg de konfyans, yon konbatan, yo rele l kòmandan Samyèl. Pèp la di ke nou bare lawout pou Guy Philippe, nou sentire Pòtoprens avèk gang, pa vre? Enben, anndan kè vil la, anndan Kanapevè, enben jisteman nou gen kòmandan Samyèl. Sa vle di ke batay la li pwès e nou gon, nou gen pi meyè strateji an pou nou kapab avanse. Men sepandan, jan n toujou di l, si pèp kiben an te kapab pwoteje Castro nan nivo sa a, aprè tout tantativ dasasina, sa vle di ke yo te kwè nan lide yo. Si moun ki nan do Castro. Yo ofri yo tout kalite lajan pou delivre Castro. Yo pa t fè l. Sa vle di ke yo te kwè nan ideyoloji an, men yo pa t kwè nan lajan. E yo kwè nan patri yo. Enben, nan sans sa a, Kòmandan Samuel gen yon bagay ke l repete, e m gen enfòmasyon an vreman. Anndan Kanapevè, gen de moun ki se de espyon ke yo ye. E Samuel kòmanse di l, paske li genlè gen ti lòsyè lan men l tou. Men kòm mwen menm, nou gen anpil moun k ap tande nou e ki respekte nou, ki konnen nou p ap fouye bouch nou nan nenpòt bagay, paske nou pa la pou nou detwi pèsonn, nou p ap fè bòz sou rezo sosyo, n ap pale de yon klas politik k ap detwi lajenès, n ap pale de yon peyi k ap depafini e ke piti peyi a pa ka viv ladan l. Pandansetan, yon gwoup nèg k ap kidnape, k ap tiye, k ap vòlè nan Leta. N ap pale de nèg sa yo. Men n ap pale de yon rasanbleman, yon konsyans patriyotik. Tout Ayisyen pou met tèt ansanm pou n gade kòman n a va ede peyi nou soti nan sakil twouve l lan. Enben nan sans sa a, nou jwenn enfòmasyon. Anndan Kanapevè gen espyon. Pierre Espérance pral atake kòmandan Samuel. Men yo poko jwenn fòmil la. Pierre Espérance gen yon jwè k ap travay pou li e ki abite anndan Kanapevè. Y ap travay sou yon plan pou yo diskredite mouvman kòmandan Samuel la anndan Kanapevè. Pandan ke misye. Samuel ap sekirize l nan Kanavevè. Men ki kote pou m montre w, jan granmoun nan peyi m toujou di l, si anndan pa bay, deyò pa ka pran. Pierre Espérance gen yon jwè k ap travay pou li, e se jwè sa k ap chèche tout sa k gen anndan an kòm enfòmasyon pou l bay Pierre Espérance, pou Pierre Espérance kapab fè yon soti lèt revokasyon pou Samuel e pou dcpj mete avi de rechèch dèyè l e otomatikman Pierre Espérance pral kòmanse soti rapò sou li. Sa vle di ke Pierre Espérance ap pare pou ba nou yon Babekyou 2 ki rele Kòmandan Samuel. Pouvwa anplas la chita avèk Pierre Esperance. Tande byen wi peyi a! Pouvwa anplas lan chita avèk Pierre Esperance, sa vle di cpt an. Pierre Esperance di yo nou pa gen lòt chwa. N ap deklare eta dirjans, Samuel pral fon sòti epi otomatikman n ap bonbade l epi n ap tou mete sa n ap mete sou do misye a kòm chaj. Samuel pale, l al fè nou tande li pa konsekan. Kite m salye nou non. Pa kite m degingole konsa. Jodi an se mèkredi, vwala, se 9 avril 2025. Mwen kontan pou m di nou bonjou, bonswa tout moun, depadamman de ki kote, ki lè w ap tande nou e w ap gade nou an. Ankò yon fwa se yon plezi pou mwen pou ke mwen ansanm avè nou. M kontan kòm dabitid e map mande nou map mande nou kenbe map mande nou pataje emisyon sa pataje tout kote, yon fason pou ke plis moun kapab jisteman tande mesaj sa jwenn enfòmasyon ke nou pral pataje ansanm avè yo e tande entèvansyon ke kòmandan Samuel pral pral fè la m pral m pral lage odyo a pou nou nou pral tande l men map mande nou e asire nou ke nou share videyo a sa vle di ke Fè chak grenn moun ki nan kontak whatsapp ou jwenn link video sa paske li ekstrèmeman enpòtan dakò e map salye tout ayisyen kap viv an dominikani e pran kout kad kout bal nan men militè dominiken paske anndan few sa m wè yo fèk mete yon baz militè dominiken nèg yo ap trake nou maten midi e swa mwen jwenn mesaj yo e mwen gen gen moun lòt bò a tou paske pa bliye e m viv punta cana pandan yon bon bout tan m te abite nan hard rock punta cana. A do Punta Cana, de kotè ki gen teren gòlf lan, nan Cana Rockstar, toupre bò lanmè a. M te fè yon pakèt tan la, avan ke m monte kapital. Mwen konnen Punta Cana trè byen, e mwen konnen Ayisyen sa yo, ki konpòteman ke yo genyen. Men, pa konsekan, m ap di nou sa trè byen, pou Ayisyen k ap viv an Dominikani yo, e sitou nan zòn ke yo ap bay anpil pwoblèm yo, sa ke m ka di nou, pran dè prekosyon o maksimòm. Yon bagay m te konn fè, m te konn toujou fè nou jwenn kòb pou sa ki volontèman bezwen retounen lakay yo. M konn fè nou jwenn lajan pou nou peye bis pou nou rantre ann Ayiti. Gen anpil ladan yo ki konn ale. Men m vin wè moun yo tèlman santi ke m fasil pou ede yo lè yo fè apèl yo. Yo fòme yon asosyasyon. Sa vle di gen dwa gen yon gwoup la jodi an ki rele w, yo di yo 10, yo 15, yo 20, yo bezwen ale. Lè w fè efò ke w kapab, ou ede yo jwenn kòb pou y ale. Apre sa, lè ou a, w ap fè trasabilite an. W ap eseye fè filatè sou menm gwoup moun sa a paske fòk ou mennen ankèt pou konprann. Lè w wè se gwoup sa a, al nan gwoup sa a pou yo fè fason pou yo bote kòb pandan se tan yo nan baryèm fè wonn pòt. E yo rasire yo ke yo toujou gen yon fanm ansent sou, ki ka gen sou do. Yon fanm ki avèg 2 timoun sou bra pou yo kapab fè konplo sa a, lè yo voye ti foto pou ou apre bagay, men finalman wap idantifye yo grenn pa grenn. Konsa, m di klèman, yon sèl bagay ke m ka di nou pi fasil, se pran dè prekosyon o maksimòm e volontèman si n vle tounen lakay nou mete grenn nan dèyè nou tounen lakay nou. Mwen m pa gen lajan pou m ba nou. Nou gen yon pèp ki nan grangou, nou gen yon pèp ki an difikilte, nou gen yon pèp ki deside batay, gen yon sèl bagay ke mwen menm, mwen pare pou m fè avèk pèp mwen. Se ede gran piblik sa a ki deside goumen an jwenn kolin pa yo a. Paske yon kolin senbolize lapè, lespwa, libète. Rezon an senp, nou pa ka bliye istwa n. Seremoni Bwa Kayiman. Al gade fanm kou gason, te gen yon manchèt nan men yo. Pandan dife, boukan dife ap limen, y ap fè laviwonn dede an, e pwen chak moun yon manchèt nan men. Sa vle di kisa? Manchèt senbolize lespwa. Yon manchèt nan men yon Ayisyen, yon Ayisyèn, w ap wè, w ap santi ke kelke pa, gwo kouran ki travèse. Ou pral mande m si l mistik, m pa konnen. Men palefèt ke nou se Ayisyen, tou natirèlman nou konnen se sa. Nou se mistik. Mande padon e ekskize chak grenn polisye. Mwen pran swen pou m mande padon, pou m ekskize chak grenn militè. Mwen pran swen tou pou m mande padon, pou m ekskize popilasyon Brigadier yo. Mesaj sa a enpòtan pou nou tande l. M ap swiv kounya tandans yon pakèt polisye ki kòmanse konprann evolisyon batay la, ki kòmanse konprann. Sa Inite ka fè ki kòmanse konprann tou ke yo se pitit Sorèt. M pran san m pran tan m pou m ap gade travay Leta a, fonksyonnman Leta a. M refye m felisite Leta tou pandan ke l pran responsablite l pou l dekrete eta dijans sou peyi a. Men konbyen fwa sa bay rezilta? Konbyen fwa l bay rezilta? Se la a m ap mande konfrè m yo, polisye m yo, militè yo, popilasyon an, brigadye yo, ouvri zye nou. Ouvri zye nou pou n konprann ke Leta sa a se yon Leta sanwont, se yon Leta pèpè. Plan P tan fini sou nou. M pran misyon tou pou mande nou padon e ekskiz paske m si apre mèkredi k ap vini la se dènye mouvman m ap fè nan vi m. M pap nan fè mouvman ankò. M pran misyon pou mande nou padon, pou mande nou ekskiz si nou pa enplike an grande manchèt nan batay mèkredi a. Mwen menm Samuel m ap retire kò m. Leta raple w sa. Nou fon premye mach, nou fon dezyèm, nou fon twazyèm. Nada. Pa janm gen yon enstans ki vini vin pale avè nou, ki vin mande nou sa nou pot pou vann. Li te Kafoufèy, li travèse Isolino, li travèse Nazon, kounye a li tounen Kafoufèy ankò, li pran Tinèl, li pran Baryajou, li pran Tisavann, li pran Kwadepre. Jamè gen operasyon ki fèt ladann. Pandan ke Keskòf menm, tout inite moute al goumen, al fè rezistans. Sa vle di nou menm anba se ti Sina, se nòmal.